Gwo bonjou bonswa mes amour koman nou ye non pa mwen se Angeline nou sou kanal kraze tabou. Jodia mezanmi se yon move enfo yon move nouvel mwen pote men se yon rimè mwen te ka di pou jiska mentnan nou pa jwenn prev nan mache fouye sou Facebook mwen fè yon sel sezisman jodi gwo dimanch pak la Kote mwen wè yon pòs ki ap kouri bri lanmò Matyas ki di Matyas pa reziste a operasyon an li mouri. Nou konnen Matyas se Yon imorist ki te konn ap fè nou ri ou pa ka gade fim mesye sa menm yon ti bout video l fè pou w pa k ri jis ou kriye. Ebyen nou konnen kelke mwa li te antre nan politik li te tounen yon militan politik Pa la suit li te vin gen, aprè kèk bagay ki te vin pase li te gen manda dèyèl pou l te pare devan tribinal. Li pat fè sa, selon konfrè li Aselwa di depi 1 janvye li al viv Sendomeng. Men nan nan mwa avril la li sòti labank, vòlè bare li, yo ba li 5 kout kouto. Men li te pale avèk konfrè li Aselwa ki te di ke doktè di l pap gen konplikasyon nan operasyon an. Ebyen, gwo jodi dimanch Pak la nan mache sou Facebook, mwen mwen fon sèl sezisman lè m wè pòs la di nan yon sous ki byen fonde, Matyas pa reziste a operasyon an. Jiskaprezan, Ki sous nou pa konnen sou sa ki byen fonde a? Si se ta yon verite mezanmi se pa se ap yon gwo kou pou nou, menm jan m sezi anpil moun ap sezi e sa ap fè anpil moun mal, paske se yon atis ki te konn ap mete plèzi nan kè nou fè nou ri pou nou chase strès nou. Sa ap vrèman tris nou wè pa la suit la l antre kò li nan politik, li vin pa ka rete nan peyi l al nan peyi etranje, vòlè bare l yo pran l anba kout kouto si se konsa lavi Matyas ta pase, sa t ap vrèman tris, sa t ap vrèman fè nou mal. Men si se yon rimè tou, moun sa k ap kouri bri lanmò atis la, mwen t ap di moun sa mechan, moun pa pran non moun pou ap pibliye move bagay sou li, fè moun sote konsa. Paske Sak fèm di se rimè, nou konnen afè Facebook sa, tout moun ap chèche popilarite, tout moun ap chèche vizyalizasyon, pou vizyalizasyon pa gen anyen yo pap fè. Menm lèm konnen son rimè menm di w bagay la chokem. Mwen ta swete se yon rimè ke sa pa yon verite, paske si se yon verite se yon gwo chòk, yon gwo fwap lap ye pou sosyete ayisyen an. Men si son rimè tou moun sa yo kap mache fè fo pòs, fè buzz sou Facebook pou vizyalizasyon nap di yo kite bagay sa paske nap rete kè moun sou Facebook mezanmi se enfòmasyon sa m te pote pou nou janm di nou an nou wè pòs la map kite pòs la la se sou Facebook mwen pran sezisman Kisa m ap mande yon moun ki gen bon enfòmasyon kòm lè Matyas te resevwa kout kouto se konfrè li Aselwa ki te pale ak jounalis ki te bay tout enfòmasyon mwen byen kwè si yon bagay ta rive Matyas Aselwa ap toujou la pou bay enfòmasyon mwen ta renmen konnen ki sous fonde sa ki sous li ye èske s on verite oubyen èske s on rimè ki fè bri lanmò Matyas ap kouri konsa. Nou konnen li tap antre nan sal operasyon an le 8. Epi jodi 12 la, bri lanmò l kouri. M ap mande èske se vre mezanmi? Sa t ap vrèman tris, sa t ap vrèman yon chòk. Bagay sa pa t ap pote m byen. Paske mwen tonbe sou pòs la se pa de sezi m sezi, kè m sote. Men mwen ta swete ke se yon moun k ap chèche vizyalizasyon, yon moun k ap chèche fè buzz pou li gen popilarite. E si se yon moun k ap fè sa mwen di ankò pa chèche popilarite nan fason sa yo. Mwen ta swete ke atis la byen ke se pa yon verite paske verite sa mezanmi l ap twòp pou nou l ap twò chokan pou nou wè akoz li antre nan politik li pa ka rete nan peyi l l al kay vwazen an pou l ta pran yon lanmò kri konsa. Mwen di nou babay a la pwochèn mwen ap chèche tout enfòmasyon pou m jwenn verite pou m konnen e lè m jwenn bon enfòmasyon bon verite map pataje l ansanm avèk nou babay.